Lesem di nou ke sitiyasyon an li ankò ap dejenere anndan peyi an avèk bandi ame yo, kote ke nou aprann ke nan Sodo, nan Mibalè, zòn sa yo bandi kontinye ap simen panik nan zòn sa yo, e menm jan tou de Zivenès, nou aprann tou nan klèsin, diferan klèsin yo, nan Tabarre, nan soyete mèkredi pou louvri jedi an, enben ekip gwoup gang 400 Mawozo, Jeff Kanaran, mete avèk chen mechan, Nèg yo deside atake plizyè kote nan Klèsin e yo menm atake baz bim nan avèk komisarya. Jodi an, sitiyasyon an parèt pi dejenere e pi konplike e moun ap poze kesyon, kisa otorite ki nan KPT, otorite ki nan gouvèneman, Otorite ki nan lapolis lan, yo menm y ap fè avèk sitiyasyon peyi an? Èske yo deside livre peyi a bay bandi ame? Èske yo deside kite ke Viv Ansanm kontinye ap enpoze pwòp lwa yo? Paske jodi an, enben, tout moun kapab remake ke bandi yo e yo k ap fè lalwa anndan peyi an. Byenke nou aprann jounen ki te jedi an la, kote ke Fritz Alphonse Jean kap kowòdone KPT an, misye pale avèk nasyon an, li di ke KPT a pran tout dispozisyon pou l kapab retabli sekirite anndan peyi an. Pandansetan, akò 3 avril la deja gen yon lane, li klèman di ke kesyon sekirite an e zewo dezirvenès. Fritz Alphonse Jean fè konnen ke yo pral pran de dispozisyon pou yo mete ajan bsap ki yo menm dosye yo pa konplike pa egzanp ki pa gen pwoblèm avèk lajistis, avèk lapolis pou yo kapab mete yo ansanm avèk lapolis lan, avèk lame an pou yo konbat koze bandi ame. E dezi n aprann tou nan atak bandi yo fè nan e sou baz bim nan gen plizyè bandi k tonbe men an menm tan tou dezi Gen 2 moun ki mouri nan popilasyon sivil lan e genyen plizyè kay ki boule. Dezi kòman nèg ye avan ke n vin la avèk envite nou an. Blaise Terson nou djanm nap kenbe, tankou jan w di l prezidan konsèy prezidansyèl tranzisyon an ekselans Fritz Alphonse Jean ki adrese l avèk nasyon an jounen jedi ki te 3 avril 2025 lan e l te genyen ki te akonpanye l konseye prezidansyèl Leslie Voltaire Edgar Leblanc Fils Louis Gérald Gilles Smith Augustin Emmanuel Vertilaire Régine Abraham Premye Minis Aly Didier Fils-Aimé, Sekretè Jeneral Palè Nasyonal la, nou vle pale de Marie Elisabeth Regine et Joseph Abdad, e Responsab Misyon Miltinasyonal la, Dufré Utunge, ki te prezan, e Normil Rameau kòm Direktè Jeneral Lapolis, Kòmandan an Chèf Lame Dayiti, Derby Guerrier, Prezidan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, oubyen Kowòdonatè a, nou vle pale de Fritz Alphonse Jean, Li montre ke sitiyasyon ak kri popilasyon an ki ap rele anmwe pou ensekirite rive nan zòrèy li. Li deklare ke gouvènman an ap aranje pou akonpanye popilasyon an. Sepandan, Claude Joseph pati ede youn nan pati politik ki te nan siyen akò 3 avril 2024 lan, Li deklare ke akò a caduc, li deklare ke akò a rive nan bout li, akò a rive nan misyon ke l te genyen ki pa respekte paske ansanm pati yo vyole sa yo te genyen kòm randevou avèk popilasyon pou te retire popilasyon nan kras. Malerezman, li di se koripsyon, ensekirite, pa ka gen eleksyon, pa ka gen sekirite anndan peyi a, se pou sa ke l mande. sekirite anndan peyi a ak depa KPT a paske l kalifye manb KPT yo avèk Viv Ansanm se marasa, se yo menm ki kole ansanm ki mete popilasyon an nan sitiyasyon trè difisil. Anpil moun ki kouri kite Mibalè al twouve yo nan Fò Libète nan konplèks administratif ke ansyen prezidan Jovenel Moïse te rive konstwi. Anpil gwo kesyon ap poze, Blaise Persson, ki kote Polis Nasyonal la jwenn enèji inanim sa a ki pèmèt ke y ap bay manifestan ki soti Kanapevè, Debussy, Tijo, Juvena, Bourdon, yo ba yo gaz, menm jan avèk militan politik ki te avèk Claude Joseph yo, yo tout yo pran gaz lakrimojèn paske y ap mande sekirite, y ap mande depa CPT a Blaise Persson. Nan Sodo, kout zam fè mikalaw nan depatman Sant peyi a, nan Mibalè ak Sodo. Plizyè kay ansyen palmantè pase anba flanm dife, san konte 2 kay 2 senp sitwayen ki pat okipe pyès pòs nan leta, se bandi viv ansanm yo ki frape. Elikoptè ki fè transpò gouvènman an, anpil moun di se achte leta te achte l, anpil moun di se lwe yo te lwe elikoptè sa, ebyen li touche pa bal pandan li tap pran direksyon Sodo pou l tal transpòte swa polisye tankou jan enfòmasyon di l e lapolis ki rete a pye dèv. E sitiyasyon an toujou rete trè konplike nan Mibalè, zanmi entènot Blaise Persson. Envite nou jodi a nan emisyon an se pral e Lewis Charlot Charles avèk li nap pral pale se yon abitye nan kay lan e Charlot kòman nèg ye?
Blaise Peterson bonswa e m vle di bonswa avèk Désir Hervenes monchè son plèzè jodi a pou nou patisipe e jan w di a paske kay la se kay nou Mwen avèk anpil tristès ke nou menm nou ap konstate jan sitiyasyon an ye nan peyi a, donk nou kontan pou nou la pou nou analize ansanm. Sepandan, m panse n ap pran di tan pou nou salye tout moun ki konekte emisyon sa, tout entènot ki konekte emisyon sa, tout zanmi ki an Ayiti, spesyalman òganizasyon sosyo-politik nou ki se Ayiti met men epi gran mouvman an ki kòmanse poze aksyon ki se mòn. Bonswa tout moun Désir donk nou la pou nou analize sitiyasyon sosyo politik peyi a jan ke nou ap viv li la a spesyalman nan plèn nan kote ke mwen menm mwen ye e ke m ap Viv li la a, donk nou pral analize tout bagay ansanm. Mesye nou la pou n pale. Banm mande w sa paske anpil plizyè envite ke nou gen k pase la yo sou plizyè kouri e avèk koze ensekirite sa byen ke ou pa bezwen pozisyonnen w pou mwen men èske èske Charlot deja fè plizyè kouri avèk koze gang kap mache pran zòn sa yo la?
Mwen, mwen te, alò, m te fè yon deplase yon premye fwa. Kote mwen vin ye la a, mwen poko kouri. Donk mwen reziye m la a, m pa gen kote m ka fè ankò paske kote m ye la a, se swa m mouri la oudimwens mwen batay la paske mwen toujou di sa Blèz, si m s on mouton, konnen m s on belye, si m s on bèf, m s on towo, E si tout fwa m son kabrit, m son bouk. M pote kòn e m pa dakò pou tèt mwen koupe san ke kòn mwen pa rache avan. Donk nou kapab batay kote ke ni a n mouri la, nou pap deplase ankò paske se la pou n rete. Lè w di ke ou ka batay, ou prè pou batay si w se yon bèf ou se yon towo, si w se yon Kòm ankò mouton se yon belye sa l ye an? E ou prè pou batay ou ka batay? Èske batay ou prè pou mennen an? Èske se fas avèk bandi ame, kriminèl, san fanni lwa sapat yo k ap mache boule, k ap mache touye, k ap mache kraze? Èske se yon batay tou ou prè pou mennen fas avèk leta koupyon ki gen la a, avèk 9 konseye sa yo epi premye minis Alix Jefis Aimé? Èske se yon batay fas avèk tout moun sa yo ou vle mennen, ou ka mennen, ou prè pou mennen tou?
M panse jounen jodi a la a, èt en bon Ayisyen ou ankò èt en Ayisyen, paske gon, se pa paske moun nan fèt an Ayiti ki fè l se yon Ayisyen. Desalin te defini kiyès yon Ayisyen ye, yon Ayisyen se yon angaje, yon Ayisyen se yon sòlda. Depi ou se Ayisyen, ou prè pou w batay pou Ayiti. Donk, m panse batay mwen menm m toujou prè pou m batay la, se pa sèlman anfas sitiyasyon t la, se yon S on batay ke mwen menm m ap fè lontan. E jodi a la a, mwen prè pou m batay fas avèk tout moun ki ap fè pwomosyon pou lenjistis nan sosyete a, paske depi se mal w ap fè, donk fòs byen an sipoze kanpe. Enhen.
Kounye a, an nou gade non, e Charlo, èske, kòman ou menm ou konprann w ap viv sa k ap pase la nan peyi an? Paske gen moun k ap, gen moun k ap eseye poze kesyon, ki pa kapab konprann sa k ap pase la a, men yo sèlman ap obsève sa ki petèt gen chans retire kò retire kò yo, e sa ki petèt gen chans e ann di ke nan atak bandi yo ke yo pa gen tan viktim yo pa viktim, men kòman ou menm Apresyasyon pa w men analiz pa w, lekti pa w, konpreyansyon pa w e sou aksyon bandi yo ap poze la ki ap mache pran yon ansanm de zòn, ki ap mache mete yon ansanm de moun deyò e jodi a w santi ke se bandi yo k ap enpoze pwòp lwa yo.
Jis avan mwen antre egzakteman nan kesyon w lan Blaise, pèmèt ke mwen swete yon kondoleyans avèk akò 3 avril la. Paske jodi an la a se fè egzakteman 1 an depi akò sa a. Mwen swete kondoleyans paske pou mwen akò an mouri.
Rezon an se paske aktè yo ki te siyen akò lan, m konsidere akò 3 avril la tankou se yon liv ke otomatikman liv lan fin pibliye Donk yo pa janm ouvri l ditou. Yo jis pran li, li fin pibliye epi yo voye l yon kote. Donk y ap aji andeyò de ouvraj sa a ke yo menm yo te pibliye. Akò lan se yon akò ki mouri, se tankou yon ti bebe ki fèt, tout moun kontan ti bebe a fèt, tout moun bezwen parenn, tout moun bezwen ti bebe a pou ke yo menm yo kapab okipe li. Men sepandan, ti bebe a rete ti bebe, li pa janm grandi, Donk li rete jan l ye a jiskaske l mouri paske menm moun ki te kontan wè l yo se pa paske yo te vle pran swen bebe a men sepandan yo yo jis te swete bebe a fèt pou yo fè lajan apati de li menm. Donk akò lan se yon akò ki mouri paske aktè ki te siyen akò yo, aktè yo ki ap jwi de akò sa a se sèlman lajan ke y ap fè e m byen kontan tou se tout sektè politik ki te siyen akò lan Se tout aktè politik ki te siyen akò lan avèk tout akò lan ki mouri e m pwofite swete yo kondoleyans. Donk mwen mwen vle rantre egzakteman nan kesyon w lan Blèz avèk lèkti ke nou menm nou kapab fè de sitiyasyon peyi a. Blèz kite nou di sa byen, n ap konsidere pwoblèm nan la a s on pwoblèm nou vle mete l tankou se yon kò. Kò lan li genyen tèt, li genyen yon, li genyen alò se tankou yon, yon être ki egziste k gen tèt, ki genyen manb yo epi li genyen kò a. E kiyès mwen te kapab konsidere kòm tèt ki, ki ap, k ap panse pou kò sa a ki vle detwi pèp ayisyen an, se pa detwi Ayiti, se detwi pèp ayisyen an, se Kò gwoup la ki genyen ansanm de reprezantan nan entènasyonal yo, se yo ki tèt pansant ki vle detwi popilasyon an nan pwòp enterè pèsonèl yo, men ki itilize de konplis nan gouvèneman an, ke yo plase de konplis ke nou konsidere 9 vagabon ki nan cpt a, ki pa itil Ayiti anyen, E m rete kwè, poukisa on manman fè on pakèt pitit nan kondisyon sa a, e m pa kwè yo se pitit Ayiti tou, paske yo pa efikas, yo pa kalif, yo pa kalifye pou sa, donk m pa kwè yo gen stati Ayisyen, donk moun yo, yo pa itil anyen, anyen, anyen ditou, donk ansanm de moun sa yo, ke w pran cpt a, ke w pran ansanm de moun ki nan gouvèneman, sa yo rele premye minis, moun ki nan minis eksetera ki nan gouvèneman an, e menm rive sou lapolis, donk yo yo pa efikas, m konsidere yo kòm kò a ki konplis, epi n ap rive sou manb yo, pye yo ak ponyèt yo ki se bra daksyon èt sa a ki vle detui peyi dayiti a ki se viv ansanm. Donk lè nou konsidere fèt la nan kominote entènasyonal la atravè kò gwoup ki te nan peyi a ki la pou touye pèp ayisyen an epi nou konsidere gouvèneman an dans son ensemble rive sou viv ansanm donk yo konstitiye yon kò ki pou detwi pèp ayisyen an men sèl bagay ke mwen vle di yo sè ke lòske w gen yon bèt ou pran l ou konnen l pa gen dan ou panse l pa gen dan w ap kouri dèyè l w ap kwense l li pa kwoch ou kwense l agoch ou kwense l adwat m vle tout. Kò sa a konnen ke lòske ou kwense l twòp, gon moman k ap rive bèt la ap mòde. E lòske bèt la ap mòde, menm si ou te wè l pa t gen dan, l ap devore, paske pèp ayisyen an, li pa kapab detwi, se yon pèp ki rete la, e se pa yon pèp k ap detwi jan ke mesye yo menm yo konprann li. Donk lèkti an se ke sitiyasyon an nou pa gen mo pou nou kalifye l jan l ye nan peyi a la. Donk se yon sitiyasyon ki trajik e se premye fwa ke nou menm nou jwenn yon sitiyasyon konsa kote ke pa gen pèsonn moun ki kapab di anyen, se sèlman pèp la kap mouri, pèp la kap soufri, pèp la kap pase mizè, donk son sitiyasyon ki ineksplikab ke nou menm nou pa kapab dekri E. Blaise. An avanse Désir. Trè byen. E.
Lewis pou premye kesyon pa m nan, asosyasyon, òganizasyon oubyen pati politik ke ou fè pati an, èske nou pat sinye akò 3 avril 2024 lan, si nou te siyen l, èske nou satisfè? Si nou pa t siyen l, kisa ke n repwoche ki te dwe fèt ladan l jiskaprezan ki pa rive fèt?
Erezman nou pa t siyen l. E si nou te siyen akò lan, konesan nou menm, jan ke nou konprann sitiyasyon sosyopolitik peyi an, li te gen dwa pa tap fini konsa paske nou tap genyen vwa nou ki tap kapab rive kote poun rive a nou tap gentan konnen se sa kap fèt la erezman nou pat sinyel donk li mouri li mouri pou kont li e ke nou menm nou ankò anvi sa ke mwen menm mwen kwè akò a li pa respekte ditou paske lè w pran gran pwen ki fè pati akò sa nou jwenn premye a se kesyon sekirite a, se retabli sekirite nan peyi a. Donk, sa a se premye eleman nan akò a. Nou wè pa genyen anyen ditou, pa janm gen yon efò ditou, ni pa bò kote kominote entènasyonal ki te kontribye pou akò lan, yo pa jwe wòl yo. Donk, yo tou senpleman kreye yon sitiyasyon kote ke pou fè moun konprann gen yon bagay k ap fèt epi pa gen anyen k ap fèt. Pa bò kote aktè yo ki te siyen li an Ayiti, yo pa fè anyen ditou pou ke kesyon ensekirite a li rezoud. Dezyèm eleman an se sa ke nou te kapab rele kesyon ekonomik pou popilasyon an ki nan yon sitiyasyon ki difisil, yo pa fè anyen ladan l. Donk nou wè moun yo, yo vin pi mal de jou an jou nan kan yo, kan deplase yo. Donk ke nou konsidere evènman ensekirite a pi rèd ke 12 janvye. Donk moun yo yo nan plis mizè, m rete kwè nan 12 janvye te genyen yon fòm de solidarite sensè, te genyen plizyè moun ki t ap pote èd men fwa sa a moun yo pa jwenn anyen ditou okontrè yo yo mouri tankou vye bèt sovaj, yo chase yo, yo detui yo lè yo vle, yo dekapite yo lè yo vle, jan yo vle, donk nou vin konprann ke sitiyasyon an Li pa bon ditou e sitiyasyon lavi moun yo, ti moun yo pa ka al lekòl, ti moun yo vyole, fanm yo vyole, gason yo touye donk son sitiyasyon ki grav. Nou nou vin konprann lòt pwen ki esansyèl se kesyon eta de dwa ki genyen nan akò sa a pa gen anyen ki fèt ladan l, genyen referandòm konferans nasyonal pa gen anyen ki fèt nan kesyon sa a e pou rive nan zafè eleksyon menm se pa pale donk m rete kwè s on s on akò nou pa regrèt ke nou pa t patisipe nan kras gwoupman ki te siyen l donk nou prè tou jodi an pou n swete kondoleyans e se sa ki fè nou genyen dè demach ke nou kòmanse antreprann e patisipe antanke òganizasyon sosyopolitik Ayiti Met Men. Pou ke nou menm nou kapab, pandan ke mò sa yo, yo menm, yo pral antere, pou ke genyen lòt inisyativ ki pran pou peyi a kapab avanse. Trè byen Lewis, ou eseye donk avanse pou montre ke sa ki gen la a kòm akò ki te siyen, akò a li mouri. E akò se ekriti, se de moun ki pran angajman. Men, Li gen de moun la ki ap eseye tante rejenere tèt yo ki te andedan akò a nan mouvman popilè ki ap eseye donto fèt. Ki jan ou wè moun ki fè pati ak òganizasyon, asosyasyon, pati politik ki te siyen ansanm e e lwa, atik ki te anndan akò sa a? Yo tou mouri ak tout akò a oubyen yo gen mwayen e posibilite pou yo rejenere tèt yo?
Alò, Venès, Youn nan pi gwo karaktè trèt trèt yo genyen se konsa yo ye. Yo toujou pa vle kay la pran dife avèk yo pandan se tan se yo t met dife a. Yap pase sou kote, yap fè sanblan pandan se tan pandan ou wè ipokrit yo, trèt sa yo ap pale la, yap pran pòz nan lari a, yo piye yo andedan yap souse. Se kòmsi m te kapab di Se yon chalumeau yo kanpe a distans yap rale lèt la nan manmèl la epi dèyè yo menm sou kote chak tan yo pa yo mete bouch yo ladanl yo rale enpe lèt aprè yo parèt bouch yo deyò non pa gen anyen andedan pa gen si e pandan se tan yap souse mamèl la donk se yon pakèt trèt se yon pakèt ipokrit.
Non li gen li gen li gen lèt li gen lèt menè sil pat gen lèt yo tap kitel deja e se paske lèt la bon nan bouch yo ki fè yap chèche rejenere tèt yo men sèl bagay Sèl bagay yo bezwen konnen genyen dè ayisyen ki konnen pa genyen padon pou trèt. Genyen padon pou tout moun ki egziste kèlkeswa sa w fè. Bon wè trèt la, trèt la pa merite padon. Alò nan im nasyonal la m kwè gen yon stròf ladan l ki di dan nou ranp pwen de trèt men pou sèten ki ap analize yo di se te pito dan nou ranp plen de trèt ke n ta dwe chante pou kounye a. Ben se sa nou pa manke nou chaje trèt e preske tout se trèt apa nou gen yon pakèt trèt la se yon pakèt trèt pran lè 9 prezidan bon bon kite mwen di nou Venès avèk Blèz nou nou se ayisyen nou konn sa sa vle di granmoun lè yon moun gen mounite yo li rive nan yon etap aprè tan deksperyans li vin gen sajès Yo relel granmoun. Eeh mesye ki la yo kap dirije la yo se moun ki te sipoze genyen on minimum de moralite men nou vin gade mesye yo telman pa gen anyen ditou lakay yo kom mounite donk nou vin gade mesye sa yo nou paka rele yo granmoun se vre yo vyeyi Mesye yo rèk men mesye yo pa granmoun paske yo pa genyen kapasite yo pa genyen moralite yo pa gen pèsonalite paske gon laj ou rive gen bagay ou pa mete w nan sitiyasyon kòmsi pou moun di l de ou omwen ou dwe fon efò gon laj ou rive Blaise ou pa kab koube tèt ou ankò nan fouk moun ankò non ou sipoze kapab leve tèt ou anlè pou yo di w monchè men tèl bagay pou di non sa a m pa ka fè l paske nan laj mwen rive la m sipoze fè yon bagay omwen pou peyi a pou yo wè ke mwen te pase la a men sa m fè kòm aksyon poukisa nou gen 9 prezidan pandan se tan mesye yo ap jwi tout privilèj sa yo e pandan se tan yo pa janm fè anyen poukisa gouvèneman pase gouvèneman vini e pandan se tan sitiyasyon an vin pi mal donk kisa ke mesye sa yo kapab eksplike pou montre ke yo pa trèt. E mwen kwè ke jodi an yo se 2 trèt. Mesye yo se vre yo di yo tout se yon chantaj ke viv ansanm viv ansanm, viv ansanm se toujou menm yo menm nan, men sepandan m vle yo konnen yo pa diferan de mesye yo, se menm yo menm nan, donk menm krim ou wè viv ansanm ap fè pèp la, se menm krim sa yo menm tou yap fè e sesi se yo menm ki reflechi avè l, paske se yo kap jwi de tout richès leta a e ki pa fè anyen. e yo pa fè anyen e yo wè yo pa fè anyen e si omwen yo te poze yon aksyon donk nan nivo ke peyi a rive la nan ensekirite a li pa tap